Bonjour ak bonsoir tout fanmi ak tout zanmi nèt mwen yo Koman nou ye jodi a? Jodi a ankò yon lòt fwa nou pral pale de yon bagay ankò yon ti bagay tou piti men se yon ti bagay ki gen anpil enpòtans e se yon ti bagay li tèlman parèt piti nou souvan pase akote de li e lòske nou pase sou li konsa nou pa ba l enpòtans epi pi devan nou pral peye l byen chè nou pral regrèt ke nou te pase sou li. Nou pat jere l. Ebyen, jodi an, m vin raple nou ti bagay sa pou ke nou pa pase sou li ankò. Se yon ti bagay, li piti se vre, men li trè trè trè enpòtan. Ti bagay sa se kisa l ye? Se lè w ap fè chwa de yon moun pou al nan yon relasyon amoureuse oubyen yon relasyon de koup, lè w ap fè chwa de fòme yon relasyon de koup avèk yon moun, Aprann chwazi moun. A, m pa di moun nan vi w la, ou te mal chwazi l, paske m pa konn kòman relasyon nou ap dewoule. Men, ou menm ki gen pou fè chwa de yon moun pou fòme yon relasyon, jodi a, m ap di w aprann chwazi moun. Ok. Kòman w vle pou w di m Jenn gason, ou se yon antreprenè, ou se yon biznismann banm dil konsa, epi wap imilye ti vwazin ki bò kote w la paske li renmen fè komès. Ou dim ou se yon biznismann epi wap imilye ti vwazin nan paske l renmen fè komès? Ki moun ou bezwen? Ou bezwen avokat, ou bezwen doktè, ou bezwen sesi, ou bezwen sela. Zanmi banm di w yon ti bagay ki trè enpòtan. Ou konnen si ou se yon biznismann, si ou se yon antreprenè, ou konn ki moun ki pral konprann langaj ou pi byen? Ou konn kiyès moun k ap konprann jagon biznismann ou an pi byen? Se ti vwazin k ap fè komès la. Se ti vwazin ki chita nan mache a. Se pa doktè a. Doktè ou konn kiyès k ap konprann jagon l, ou konn kiyès k ap konprann langaj li? Yon doktè parèy li. Se pou sa anpil fwa, nou konn f'on seri de chwa epi pi devan, lè nou wè bagay yo chanje nan men nou, nou di se fanm ki pa bon. Se pa fanm ki pa bon. Imajine w, m te kab di ou se yon avoka, ou chwazi yon madanm oubyen yon mari kòm yon doktè. Men, s'on doktè parèy li ki konprann langaj li. Li gendwa pale nan kay la sou ou la lap pale avèk yon lòt moun lè w paka konprann anyen nan sa lap di paske jagon pal la pa jagon pa w. Zanmi jodi a m vin di w aprann chwazi moun ke wap chwazi pou w al viv. Si wap chwazi yon moun pou al pataje vi w, pou w al pataje espri w, pou w al pataje kò w, pou w al pataje tout sa w posede ebyen ou oblije chwazi yon moun ki sanble w, yon moun ki ale nan menm sans avè w, yon moun ki nan menm chemen avè w. Sam vle di. Lè sa a wap gen yon moun ki gen menm objektif avè w. Wap gen yon moun vizyon davni nou pa diferan. E se meyè fason ke w ka gen yon bon relasyon amourez se lòske moun ki anfas wa oubyen patenè w la, konjwen w lan, nou gen menm vizyon. Se lòske objektif yo yo pa diferan. Mezanmi kwèm si w vle. Sa map di w la a se verite. A pati de jodi an. Se pa mwen, pa fè sa pou mwen. Fè sa pou tèt ou. A pati de jodi an. Si ke ou menm kap gad ti video sa ou gen pou fè chwa de yon moun pou pataje, pou fòme yon relasyon, pou al pataje kè w, pataje vi w, yon moun ke w pral viv avè l, pran yon moun ki mezi pye w. Byen souvan. Ee, lè nou al achte yon tenis oubyen lè nou al achte yon ti wòb pou fi yo, nou chwazi magazen pou nou ale. E lè nou rive nou chwazi sa ki de kalite a, sa ki orijinal la, nou pa pral pran fek. Enben se menm jan an, ou leve chak jou, se anba lavil ou desann wal vann, pa vre? Ou fè m konprann ke, ee, si wap vann anba lavil, ou pa ka pran, ou pa ka pran, ou pa ka pran fi kap vann Kwabosal? Paskew ap vann anba lavil e pou pwofi fòk son doktè anwo tèt petyonvil vwal pran pa vre? Fòk son gwo avokat anwo tèt petyonvil vwal pran pa vre? Epi lè rive non moman lap pale ou pa menm ka konprann li, li vire dol lale ou pral di se fanm ki pa bon, se fanm ki sesi, se fanm ki sela zanmi se pa fanm ki pa bon se pa gason ki pa bon se ou menm ki pa konn chwazi zanmi. Si sa yo, si konsèy sa yo, ou santi yo entèresan, ou santi yo ede w, ou santi w aprann de yo, ou kontan, like videyo a. Epi, grenn pa ka yo gen pou pèse, pataje l avèk tout zanmi w. Pèmèt yo menm tou yo tande, pèmèt yo menm tou yo aprann. Epi, n ap wè touswit pou yon lòt videyo. Baww!